Jodi a se Samdi Samdi 15 Novanm 2025 M ap fè mesaj sa pou m adrese m avèk pèp Ayisyen an M ap fè mesaj sa pou m adrese m a lajenès M ap fè m ap fè mesaj sa pou m adrese m a tout dyaspora konsekan Moun ki kwè ke jodi a Ayiti rive nan yon kafou kote ke fòk nou kraze sistèm ki gen la N ap mande pou tout paran kenbe timoun yo lakay yo. Tout chofè transpò piblik, moun ki gen machin prive, n ap mande w rete lakay ou. Rezon, pou moun pa di ke nou menm nan Viv Ansanm, nou boule ti kamyonèt malere, nou boule ti bis malere, se malere parèy nou ki sanble nou k ap viktim. N ap mande tout moun ki konn pran chans pase sou lanmè a, n ap di w pa pran chans pase sou lanmè a. yon fason pou yo pa di se moun ki sanble nou eke ki ap viktim. Mesaj sa li konsène pèp ayisyen an an jeneral. Apati de lendi 17 novanm 2025 k ap vin la, moun ki pa bezwen pa sòti. Tout sendika chofè rete lakay nou. Tout chofè transpò piblik rete lakay nou. Sa k fè nou anonse l, nou pa annik fè aksyon yo. Se nan sousi, antanke moun responsab nan Viv Ansanm, antanke lidè responsab nan Viv Ansanm, nou te tyen aske nou mete pèp la okouran de sa k pral pase yo, yon fason pou evite pèp la viktim. Moun ki pa bezwen pa pran lari. Moun ki pa bezwen pa pran lari. Kite lari an pou Viv Ansanm, a lapolis, nou konnen k ap vin twoke kòn avèk nou, nou menm pou n ka twoke kòn nou ak lapolis. N ap mande. Pèp Ayisyen an, jenn gason, jenn fanm ke yap itilize jodi a kòm brigadye, sonje gen nèg nan Viv Ansanm yo te konn sèvi avè yo pou mete yo kanpe dèyè barikad pou yo di yo ke barikad se avni yo. Aprè lè yo pa bezwen yo, yo trete yo de gang, yo trete yo de teworis. Ou menm jodi a ki yon brigadye, ki gon zam nan men w, ou se chouchou yo. Apre, lè tout bagay reantre nan nòmal yo, y ap jete w. W ap santi w fristre, ou pral vle revandike, lè sa a y ap di w se gang, lè sa a y ap di w se teworis. Ankò yon fwa pou m fini mesaj lan, mwen swete ke pèp ayisyen nou pa viv tankou Sen Toma, pou n pa di se lè nou wè nou kwè. Moun ki pa bezwen pa sòti. Moun ki pa bezwen w. On fason, si w fè gwo ponyèt ou sòti, nou menm kounye an nou pa responsab nenpòt sa k pase. Ankò on fwa m se Jimmy Cherizier Barbecue. M se prezidan e pòt pawòl pati politik Viv Ansanm. Moman an rive, moman an rive, moman an rive pèp ayisyen pou nou fè on sèl pou nou libere peyi sa. Mèsi anpil. Jodi a moman an rive, se moman ou jamè. E moman ou jamè nou menm an tanke pèp pou nou retire tèt nou nan sa nou ye la. E moman ou jamè. Bon, Ayisyen, Ayisyen, Ayisyen, e kounye a moun ki moute a fèmen mikwo w silvouplè. Moun ki fèk moute k bay kamera a fèmen mikwo w. Jodi a e moman ou jamè. E ke si pèp sa, jan m di an, se yon pèp ki te vle, ki te vle, ki te vle wè klè, se yon pèp ki konn kote l prale. E pou tande moun ap vin di konsa e ke vye kowonpi ap vin di w e ke nou, nou, nou, nou, nou e, e, e, e, e se kòb nou bay e ke nèg polisye Solino pran kòb pou fè lapè avè nou. Polisye yo te goumen, yo pa t ka reziste. Frap Viv Ansanm, fòs Viv Ansanm nan te twòp pou yo. Jodi a nou pa vle al nan gouma okenn zòn, nou pa pral atake okenn blòk. Men nou konn goumen ap lanse, nou konnen y ap vin twoke kòd avè nou, epi kounye a nou mande moun ki pa bezwen pa pran lari a pou evite ke moun viktim.

Ok viv ansanm anonse GGN viv ansanm anonse GGN Jodi a tout pèp pèp sa dwe wè a klè e ke ki moun ki enpeche ki moun ki pou li ki moun ki pa pou li ki jounalis visye nou konn ap tande ti grangou kap pran kòb lan men gran nèg jodi a nou tout wèl GGN gègèdèt. Avèk nou pral libere peyi a avèk fòs nou ak kouraj nou ke zansèt nou yo mache avè nou.
Woo ou gin bagay map di w nou pa pral pote boure pou nal mouri nenpòt jan.

Gègè nèt nou deja konn sa deja blòdè frèm Tande e avoyèm te vrèman etone lèm wè e la mansonj ou ap pran frap yo sèsam te gen tout lide poum te diw ou pat online m te pral di tout nèg sipoze mete pye yo atè an menm tan tande lendi si Bondye vle lan GGN nan make sure tout moun mete pye atè an menm tan. N ap wè si yo ka pote fwap sa a. Mete pye nou atè an menm tan. Mesye, piga nou kite tou vid, mete pye nou atè an menm tan. Nou konn sa l ye deja. Mèsi anpil. Mèsi anpil, pitit tè Ayiti. Lè Mòso Jou t ap goumen, yo fè plis tole ke yo frape l. E goumen l t ap goumen. Jan Nòl, kòman w ye? Jan Nòl, an n pale. Jan Nòl, an n pale. Sa t gen la patron, sa t gen la? Anfòm, avan w kòmanse GGN, èske w dakò GGN, gè gè nèt? Bagay la e gè tout bon. GGN, e pa gè tout bon, GGN, gè gè nèt.
Monchè mwen, sa m ta swete nou oligak konwonpi yo, nèg k ap pran ògàn timoun, ògàn granmoun yo, mwen nèg sa yo pou nou met deyò nan peyi a m mwen.

Ou te antre nan zòn nan ou met lapè ok so gen anpil gen anpil moun ki konnen sa w kou sa w fè e nou vrèman etone ke w al tonbe nan nan masak bagay sa yo nou vrèman se pase avè w gen anpil nèg ki konnen w tou ou konprann sa m di w la so gen anpil nèg ki konnen w pa site nèg yo pou evite pwoblèm gen anpil nèg ki konnen w nan dyaspora a e di ke anpil moun k ap viv nan site K wa yo m pa tonbe nan masak yo met non m nan masak m pa tonbe nan masak vwala so sa vrèman fè n mal paske ou sonje anndan site militè egzakteman vilaj solidarite Nou te gen pwoblèm ou rantre ou depoze ou met lapè men so menm sa m ta renmen konnen eske efektivman lendi n ap jwenn yon solisyon avèk jondi an jounalis kowonpi sistèm nan nèt eske eske nou p ap tonbe ankò sa m ta renmen konnen paske mwen menm franchman fòs Se bon zanmi w li te ye. Bagay sa yo m konnen yo trè byen. Madam Dolan, m vrèman etone ke ou vin gen pwoblèm avèk fòs kòd ki bagay ki rive w, sa vrèman fè nou mal mezanmi. Sa An mare an konnen an nou eske w jodi a lundi jodi vre. a Ricky Ricky jodi a m pa fokis sou sa k te pase ant mwen menm a fòs e mwen menm a fòs nou te nou te nou te zanmi e ke fin gon pwoblèm ki pase nou pa zanmi ankò e ke mwen rekonèt tò m mwen swete mwen swete ke fòs rekonèt tò l e ke fòs ret nan limit li m ret nan limit mwen. Jodi a mwen menm ak fòs nou pa gen okenn relasyon sinon ke son ansyen zanmi e ke ki ret nan limit li epi jodi a mwen ret nan limit mwen.